Ou pa menm konn fè kamisiyen oubyen m bon? Du mwens yo konn. Brother, gon seri de nèg sektè prive, klas politik ki pè amnisti. Amnisti an sa li? Yo pa menm konn sa kamisiyen oubyen m bon? Du mwens yo konnen l, yo pè l. Yo pè sa k rele amnisti a. Tout moun konnen ki jan etap yo ye nan kesyon amnisti. Premyèman, gen komisyon verite a. Paske fòk pèp la, fòk nou konnen kijan n fè rive la, kiyès ki ame jèn gason sa yo, kiyès ki ba yo zam, kiyès ki konn ba yo lòd, kòman yo fonksyone. Lè w fin gen verite, w fin konn kòman bagay yo ye la a, ou gen jistis la. Fòk jistis fèt. Paske gen anpil viktim. Anpil moun ki oblije kite kay yo. Anpil moun ki tonbe, ki mouri. Lè jistis fin fèt, gen padon. mwayenan ke moun nan kolabore, kontinye kolabore avèk leta pou aprann nou, pou di nou kòman nèg sa yo fonksyone, kòman yo itilize yo, pou sa pa janm retounen fèt ankò. Jodi a ou ka tiye tout nèg sa yo, epi demen bagay la vin pi rèd. Sa sa pral sèvi larepiblik? Donk se sak fè nèg yo panike, yo pa vle ke pèp la konn verite, yo pa vle ke moun konnen kiyès ki tap ame jèn gason sa yo, jèn fanm sa yo. Kounya yo tout ta swete, ta renmen pou yon fòs onuzyèn rantre la, tiye tout, asasinen tout pou sa yo konnen an nou menm nou pa janm konnen l. Pou verite a pou pèp la pa janm konnen l, pou Ayiti pa janm konnen l. Sa p ap fèt. Fòk nou konn verite a. E fòk nou asire n ke delenkan a kravat sa yo, nèg ki t ap ame jèn gason ak jèn fanm sa yo, kote ti malere ak zèl sapat te ka achte gwo zam sa yo? Kote nèg yo te kab fè tout bagay sou achte minisyon, bagay byen chè sa yo? Donk tout moun sa yo, yo panike, yo pè. Yo pa ta renmen ke gen komisyon verite pou mesye sa yo, jèn gason, jèn fanm sa yo vin di n verite a, vin di lanasyon verite pou nou konprann pwoblèm nan. Donk tout efò yo kounye a la, tout jefè yo, tout sa yo vle fè, se pran pòz nèg debyen yo, epi anba anba ap mande pou loni vini, vin asasine tout. Epi apre, lè yo bezwen l ankò, lè bagay la ap sèvi enterè yo, pou yo reame lòt jenn gason, lòt jenn fanm, epi pou sik la kontinye. Nou menm nou te pwomèt ke n ap ede pèp nou, n ap kanpe, e n ap pran tout mezi pou n ede pèp ayisyen an pou n soti nan twou ke n ye a la kèlkeswa sakrifis pou nou fè a paske leta gen anpil bagay li pral depanse moun ki viktim yo moun ki te oblije kite kay yo moun yo kidnape yo moun yo kraze ti biznis yo fòk leta peye yo fòk leta fè yon jan pou l dedomaje moun sa yo paske se sou responsablite leta ke moun sa yo viktim fòk moun sa yo ka tounen lakay yo se devwa leta. Men fòk nou konn verite. E pou n konn verite a, li pase pa sa. Fòk nou tande mesye yo. E fòk mesye yo gen enterè pou yo pale. Fòk yo gen santi yo gen yon enterè pou yo ede nou konprann konpleksite pwoblèm sa a. Sinon nou pral retonbe ankò nan menm pwoblèm nan. Se sa yo vle fè. Se sa oligachi a, ti elit pouri sa a, se sa l vle fè. Se sa yon sektè nan klas politik la vle fè. Yo pa vle ke nou konn verite. Men sèt fwa si nap konn verite e yo pap kab vòlè batay pèp la. Sa pap pase, sa pap fèt.